Nou konnen nou menm Gravin nou pa pwodui zam. Jounen jodi a sa n ap travèse nan twazyèm nan la, se yon bagay ki di, ki grav. E m konnen nou pi fò nan twazyèm nan, nou wè reyalite e n konnen l tou. Nou wè depi lè minis jistis sa moute, la se yon rigwaz n ap pran nan twazyèm nan. Nou wè yo chwazi ba Krisla cha, yo chwazi ba Ezekyèl cha, yo chwazi ba nèg Babekyou yo cha, yo bay ti Jinyò sa yo Oska cha, nèg sa yo, se yo t vire lan cha, konprann, pou detui moun, pou detui vi moun. Men chonje m te di l, Ezekyèl, Krisla m te di l tou, m di, diran tan an w pran yon moun bon kòb pou l itilize w, pou l fè w goumen, se rayi l rayi w menm. Espesyalman l rayi w. Kòman l rayi w menn? Jounen jodi a menn, vrèman kòb la, l ap itil ou. L ap bon pou ou vre. Men fòk ou konnen, kòb sa a tou yo ba ou a tou menn, e detwi w ap detwi moun bò lakay ou. Li pa mete l espesyalman. Kounye a ou vin pa lan avantay moun nan bò lakay ou ankò. Dirantan ou pran kòb sa a ou vin tire grenn bal ak gran avni. Kòb sa konprann li vin pap itil ou anyen paske konprann e pa sèl gran avni kap gen viktim ap gen viktim Ezekyèl ou tap pale ansanm avèm apre konprann goumen yo nou te dyaloge Big tou anvanl mouri tou nou te dyaloge li te dyaloge li te dyaloge a kaporal lapli kaporal lapli te di Big wè sa ou dwe fè kòm solisyon se rejwenn a granmoun granmoun nan zòn yo ni sa kalin ni sa k la yo rejwenn avè yo menn. pou n fè yon dyalòg, pou n pale men pou n fè yon lapè antre nou menm paske leta pap vin fè lapè pou nou vre. M di nan chous lapè sa tou men leta rayi l pral rayi w. Leta pral rayi w, lè sa fòk ou veye kò w. Fòk ou veye kò w pou yo pa detwi w. Paske lè nèg la foure w lan mouvan sa menn li wè w ap rale boutò w, pi devan swa l touye w oubyen l arete w. Big di mwen pran li pral kontakte kèk moun pou l fè kèk entèvansyon pou nou lè n ap pale nou konnen gran avni nou konprann ti lapli pa nan enterè nou mwen m nan enterè nou nan enterè popilasyon an m ye bon li di l pral fè kèk entèvansyon bon misye pa janm rele m ankò espesyalman e fanòt te fè m pale a misye. Antoine ki te fè m pale a misye. Nou fè bèl dyalòg. M wè misye pa janm rele m ankò. M poze. M di Fanon m wè Big pa rele m ankò non. M pa gen enterè pou m rele Big non. Li di mwen men depi w wè l pa rele w. Poze. Li di anben sa k li di sa k gen m ap fè w pale a Ezekyèl. M di bon Ezekyèl gen nimewo m li pa rele m. Bon li di non bon li gen dwa wè jan bagay yo fèt la. Yo fè twòp bagay li gen dwa chwazi pa rele w. M di anben m ta renmen Antoine pa p rele misye m ta renmen w fè m pale avè l. Fanon fè m pale a Ezekyèl. Pandan ap pale a Ezekyèl, nou koumanse pale ak bèl dyalòg ap tonbe. M di Ezekyèl mwen menm, ou konnen mwen m pa la, m pa renmen gè, m pa renmen gè, m pa la pou gè. Men fòk nou voye je nou wè tou jan bagay yo ap pwodui a l pa bon. Se te, se te nan tan lontan lè te gen leta, leta te konn frape pil atè, ou konn wè ti goumen yo konn minim. Lè getou yo ap goumen. Kona get goumen getou yo pa minim ankò menn. Goumen getou yo menn son goumen menn on bò yap yon bò yo kite on bò. Se sak mennen jounen jodia la ou wè moun ap mouri konsa, moun ap mouri 24 sou 24. Lè nèg wap wè nèg ki alye pouvwa yo menn, yo tiye tip de moun yo vle. Pa gen moun kap di anyen. Cha pran moun pot bay nèg yo touye pa gen moun kap di anyen sa vle di ke yon pran son bagay nèg yo fè kòmsi son sa son sakrifis yo tèt yo fè sou tèt sou pèp ayisyen an pou yo detwi pèp ayisyen an yon nèg ap tiye pwòp fanm tiye yon pran tiye moun nenpòt fason detwi moun nenpòt fason nou menm nou konn a kiyès nap goumen jis nou konn a kiyès nap goumen nou menm nap chache nèg a zam. Nèg sa ap tiye inosan. M di yo sa. Mwen di yo konn jounen jodi a la nou menm k ap tiye inosan. Mwen menm ki gen zam nan m toujou egziste. M toujou la. E si n ap tande repase bagay m ap di sou radyo, on pwen n ap toujou al tande yo n ap wè m te di l. M di diran tan mesye n ap tiye inosan, n ap detwi inosan, mwen menm m gen zam mwen egziste, m ap toujou ka chache nou, m ap toujou ka tiye nou. Krisla m ta renmen pou ou pran yon ti konsèy sou sa lè w voye jou wè n ap detwi inosan konsa nou wè kijan ou pran kijan ou pran nou menm nou peye kòd kase a fòk nou wè nou peye kòd kase a tou espirityèlman nou peye kòd kase a wè n ap tiye inosan nou menm nou pa rantre nan menm lojik avè nou tiye inosan wè jan ou pran wè sa k rive nèg pilat nan tiye inosan. nan bat, bat moun, touye fanm, fè kadejak sou fanm, fè nenpòt bagay sou fanm. Kounya la ou wè jounen jodi a, ou wè jan maledisyon tonbe sou yo, ou wè sa k rive Dezyèm. Se sa m ta renmen yo pran, yo pran djòb sa a, pran minis jistis sa a ba nou fè la a. M ta renmen nou reflechi sou li mesye. M ta renmen nou reflechi sou li pou n bay pèp twòp pèp twazyèm nan yon chans. Mwen menm jounen jodi a lè m ap gade yon ta de bagay menn li pa fè m byen menm. Nou di n ap goumen kont yon sistèm mesye. N ap goumen kont yon sistèm mesye. Nou di n ap goumen kont vòlè. M pa gen pwoblèm n ap goumen kont vòlè. Kounye a sa vle di ke mwen menm mwen pran nou menm k ap goumen kont vòlè a kounye a la nou menm n ap detui. Sa vle di n touye nenpòt tip de moun nou vle. Sa vle di se pa yon sistèm nou kreye. Sa vle di nou menm nou te met moun sou tè. Men pandansetan w ap goumen kont yon. Konon sistèm nan mwen menm map goumen konon sistèm tou kòm nou la map goumen kont ti vòlè mwen map goumen kont kriminèl paske asasen nou ye mwen menm jounen jodi a mwen wè vòz sa espesyal pou moun twazyèm nan wè moun mwen pa gen ankenn avèk ni moun dezyèm avni ni moun nan ti bwa m gen pwoblèm a nèg a zam ki pa reflechi ki pa anprann ki sòt ki enbesil kal lekòl e kòmsi pat fon klas jounen jodi a nèg pa itilize w pou goumen ak geto. Nèg la ap itilize w sou yon lòt fòm. Men nèg la pa ka itilize w pou mete w nan yon konfli, pou fè yon ta de bagay pou ap detwi pwòp moun lakay ou ankò pou konnen w ap fè yon bagay serye. Li pa serye. Jounen jodi a dèske ou konnen w se yon lidè. Mesye m ap di nou yon grenn bagay menn. Nan fason nou ye a la menn. Lè yo bezwen nou menn. Yo pa rele nou bandi non menn. Yo rele nou lidè zòn lè yo bezwen eleksyon yo rele nou lidè zòn. Ou ap wè jounen jodi a la. Ou wè, yo itilize nou la jounen jodi a pou n kraze Gran Ravin. Se vre. Men menm moun sa yo, menm moun ou wè ki itilize n pou n kraze Gran Ravin lan, e Gran Ravin te vote l tou. Gran Ravin te vote l. Men jounen jodi a, ou wè yo chwazi, yo di w, fòk yo detwi Gran Ravin, fòk yo sesi, fòk yo selòbò. Lè n ap gade, Nou wè depi lè minis jistis sa moute a, nou pa e moun kap tonbe san rete, e moun yap detwi san rete. Sa vle di ke yo tiye tout tip de moun yo vle. Wap byen kòmsi ou te konnen ou te lan manyen zam, ou te sesi. Ou sot anndan vilaj ou mouri. Ou sot anndan gran aveni ou mouri. Kòman nou ta vle yon prann pou nou gen zam ilegal lan men pou nou kanpe nap gade nou menm. Ou wè nèg yo chak moun nou touye pou yo, Yo mande w sekou lapolis. E anprann ki sa, anprann a ki sa n ap goumen, a la anprann, e lapolis ki ansanm avè nou k ap goumen ansanm avè nou. Chak moun nou touye pou nèg sa, k enpòtan pou nèg sa yo, nèg yo mande sekou lapolis. Kòman sa se fè menn? Sa yon peyi k gen leta? Nèg yo ak gwo zam yo, nou touye gwo ozman pou yo, nèg yo ak gwo zam yo, yo kanpe nan mitan lari a, yo bloke lari a pou kèlk, pou yon valè tan, epi tou anprann, pil cha la, Nan mitan nèg yo a gwo zam yo tout moun ap gade tout moun ap viv li nou tou wè anprann yo zonbifye nou vre menn yo mete nou nan pozisyon sa vle di ki sa kap pase sa kap fèt yo nou avèg an e pandan nou pran pran nou avèg la tou e nou kap peye kòd kase a tou e nou kap peye kòd kase a mwen menm tou senpleman jounen jodi a map fè nou konnen kòm Jovenel plizyè moun mwen pale ansanm avèl yo dim Jovenel la pou lapè si Jovenel la pou lapè vre revoke premye minis lan. Jovenel si w la pou lapè, revoke premye minis lan, mete yon moun ki gen kapasite. Retire kokarine a, retire kokarine a, mete yon moun ki gen kapasite ou konnen ki te fè de jou lekòl. Mete yon moun ou konnen pa t mande manman l fanm, ki pa t konn bat manman l, ki pa t konn bat papa l. Mete yon moun ki te pran bon edikasyon, mete yon moun ki te gen yon baz familyal, mete yon moun ou konnen ki enpòtan pou peyi a t ka ede peyi a. Kòm ou di ou la pou lapè. Si w la pou lapè vre, si w la pou lapè vre, retire cha sa yo lan twazyèm nan, mete lòt, mete lòt cha ou konnen k gen moun de byen ladan yo, konnen ki posite, ki gen pou polisye konsekan, konprann, ki pa anprann, ki an, ki pa an favè de bandi. Met, met moun, met cha sa yo pito. Men cha sa yo bay nèg yo la menn, se kòm si e kraze yo kraze sistèm nan nèt. E kòm si kounye a la jounen jodi a nou vin fè wè wè anba nou. Mwen menm li k ta, li k mande li mwen menm kesyon m ta renmen poze misye. M ta renmen poze misye yon pran yon kesyon. Pandan l te fè deklarasyon, li di pou moun vilaj ba kite vilaj an 72 èdtan. Mwen ta renmen l fè yon deklarasyon pou l di kisa nèg dezyèm ye lan sistèm nan, kisa nèg tibwa ye lan sistèm nan. Lè sa m ap konprann li, mwen menm gen moun m ap rele. Pou mwen menm pou mwen met tout zam mwen gen gran avin yo. Depi yon lik pande li ka monte, li fon konferans, li di kisa dezyèm ye lan sistèm ni, men kisa dezyèm ni, nèg dezyèm yo ye lan sistèm ni an, men kisa nèg ti bwa ye lan sistèm ni an, nou menm nou prè nou gen moun pou nou rele pou nou remèt tout zam nou anndan gran avin. Paske lè sa n ap konnen n ap gen moun pou nou ki konsekan, ki ka ede nou tou konprann nan kad travay nou n ap renmèt zam. Paske m wè nèg yo pa konn anyen nan anyen, yo pran vòz y ap voye moute, fè sesi fè zosi lòtbò, fè pèp la konnen yo pran yo. Yo s on leta k ap, s on lajistis k ap travay manti. Nèg yo ap travay nan enterè yo. Nèg yo ap fè bagay k ap bon pou yo. Kouman fè yon prann 2 gwoup gang ap goumen men yo chwazi yon prann duo ap yon prann yo mande 72 zèd tan pou gwoup gang yon prann pou moun ki lan blòk la kite blòk la si li pman de li tap fon bagay ki serye kwè son pòt vwa li tap pran pandan pi chal kanpe pandan li gentan sène vilaj pou lap di moun vilaj soti. Kòm gen kowonaviris, al nan stad la, gen sant de sante pou yo konsilte, pou yo fè yon tas de bagay, l ap ba yo manje BRELA, an pran nan sou 3, an pran 4, 5 jou, anvan yon semèn, pou l ap ekipere vilaj pou tout moun yo tounen lakay yo. M panse se sa l t ap fè. Bon, Olik Mandeli, kote ou te gen tan travay ou pou te met moun sa yo? Ki sa ou te gen tan fè pou met moun sa yo? Ou di, bon menm manje ou pa ka itilize pou voye ba yo kou non, mande pou yo bay vilaj. e yo pa gentan prepare yon kote pou yo, pa gentan prepare yon, kòmsi yon sant de sante lè moun yo vini pou yo, pou yo konsilte yo, pou yo wè si pa t gen moun ki gen, ki gen viris sa lan san yo, epi tou mande pou yo bay vilaj. E lè sa a, anpren nou tou wè, anpren n ap fonksyone an kokarinè, e n ap fonksyone an bozè. Mwen menm kòm Jovenel Moïse, ou di w la pou lapè? Premye minis, ou di w la pou lapè? Si w la pou lapè, M ta renmen semèn sa nou voye je sou twazyèm nan. M ta renmen nou met delegasyon, nou met moun nou deyò pou fon ta de demach pou wè kòman nou ka anprann kase fe polisye sa yo nan twazyèm nan. Kase fe yo, fèt yo konnen anprann pou yo travay nan kad leta. Oubyen revoke yo mete lòt polisye ki konnen ka travay, fon transfè de polis nan twazyèm nan met polisye ki ka travay, kap voye bal nan bouda gran ravin, voye bal nan bouda nèg ti bwa, voye bal nan bouda nèg dezyèm. Lè sa map wè nap fon bagay serye, lè sa map wè nap chache nou bezwen lapè vre. Bon nou menm ankò kap apiye nèg yo pou yo touye Nenpòt tip de moun, e tou n ap fè pèp la konnen, konprann, se vilaj ki pa bon, se Gran Ravin ki pa bon. Anben, jounen jodi a menn, lè nou fin fè l konsa, kounye a, pi devan, Nasyonzini li menm, l ap kopye pou nou wi. Nasyonzini ap kopye pou nou. Gen dyaspora nou, gen Ayisyen tou k ap, gen Ayisyen lan peyi a, y ap esplike Nasyonzini kouman bagay yo ap pase Ayiti monchè. Y ap kopye pou nou. Paske nou s on Leta de sanwont. Nou s on Leta, konprann, ki kòmsi nou di nou se Leta, n ap fè sanblan, e tou anyen k serye. Men kòmsi jounen jodi a mwen ap mande tout dyaspora k ap viv aletranje pou sa k ap pase nan peyi a la a, si nou pran pòz nou pran nou pa vle pale, nou pa vle pale, nou pa vle denosye sa a nasyon, nou pa vle denosye sa a avèk etranje yo, pi devan e fanmi nou k ap viktim wi, paske pi devan bagay yo pral pi rèd wi, pi devan bagay yo pral pi di wi, mwen menm. Tout sa m ta renmen konnen, mwen wè depi lè premye minis lan moute li di li pral preche e pou lapèl moute, depi lè a m wè gon Lickmann Delly nan prann yo mete l on ti yo mete yo mete la kòmsi pou konprann pou l pou l travay an favè ki vin mwen m wè Lickmann Delly li menm se prepare l vin prepare yon baz se prepare l vin prepare baz li pou 2022 paske depi lè Lickmann Delly moute a la m pa kache pa l ou se moun k ap mouri. Sa vle di yo voye yo mete misye nan pòs pou vin fè sakrifis a pèp la ki pou vin detwi pèp la vin touye pèp la men yon sèl bagay mwen menm pèp twazyèm nan m pa gen anyen ansanm avè nou mwen m pa gen anyen ansanm avè nou mwen menm kaporal la pli konn a kiyès lap goumen m konn a nèg a zam map goumen map toujou mete konprann entelijans mwen deyò map toujou mete konprann mande Bondye fòs ak kouray mande ginen yo lese pase tou poum poum toujou konprann ka ka viktim yo. Lè y ap tiye inosan konsa, mwen menm tou m la pou m bay bon nouvèl mwen menm. Pase m toujou egziste. Nèg la k ap tiye inosan e pa yon ti tire l ap fè. E pa ti lapli l tiye. E pa yon nèg azam anndan Gran Ravin li tiye. Lè l fè sa, li konnen yon bon bagay li fè. Paske yon lè l ap febli. Yon lè l ap peye kòd kase a. Mwen m, tou senpleman m te pase fè mesaj sa pase. M ta renmen nou fè mesaj sa pase nan tout kat kwen peyi a. Fè nasyon zini t konprann konprann bagay la konprann reyalite sa kap pase nan peyi a la se leta peyi nou kap kale nou ankò se leta peyi nou konprann ki gwaz pou nou ayiti la aktyèlman paske lè w wè nèg yo menn pran lè w wè nèg yo pran kòmsi menm yo pwòp yo menm ankò ou wè yo divize antre yo aprè jou voye jou ou te tande Polis ap tire sou lame, lame ap tire sou polis. Sa k pran bal, pran bal. Nan ki peyi ou jwenn bagay sa? Lafwa dènye ou tande gon 509. Mande m ki kote 509 sa soti anndan lapolis la, m pa konnen. M pa konnen l. Ou tande 509 lan lari, 709, konprann, lapolis ap tire a lapolis. Nan ki peyi? Fòk nou voye je nou tou nou pèp ayisyen nou wè menm leta divize ant. Divize tèt yo ankò. Sa vle di menm leta lan konfli a pwòp tèt yo. Sa vle di ke konprann nou pa gen ankenn peyi konprann nou li lè li tan pou nou pale. Pou nou fè pou nou pale konprann pou nou fè yon se yon revolisyon nap fè menn pou nou delivre tèt nou delivre tèt nou. Fak nou vwe je nou nou wè si jo menm si Jovenel Moïse te gen kapasite pou l travay stil de moun yo voye pou yo vin met lan bwat la se voye yo voye l bay Jovenel Moïse yo di met lan bwat yo. Se pa yon moun Jovenel Moïse konnen ki gen kapasite pou travay. Se voye voye l bay Jovenel Moïse ou di Jovenel Moïse met nèg sa premye minis pou mwen. Sa vle di nèg sa yo pran yo voye vin met premye minis se yon djòb yo vin ba l fè se yon travay li vin ba l fè. Depi l pa ka fè travay la yo ap revoke l yo mete yon lòt moun. Anben minis jistis la ou demoutre patwon w lan, bòs ou, ou ka fè travay la men travay la travay ou konprann travay la pa mòde. Travay la pa modi. Aplwa yon lòt sistèm pou fè travay bòs la bò sou bò fè pou prepare teren pou 2022 a. Jan n ap fè travay la, n fè l twò aklè. Bon ou bay ou mande pou 72 èdtan pou vilaj, konbe ou mande pou dezyèm? Anyen. Ki antant ki fèt? On pran nou di nou pral pran zam anndan, nou pral fè dezameman anndan vilaj. Ki antant ki fèt a dezyèm? anvi a vilaj anyen epi tou nou di nou gen kapasite nap travay nap sesi epi tou nap de nap fini ak yon peyi konsa nap detwi yon peyi konsa epi tou nap di yon prann se gran ravin ki tounen ki dyab la se gran ravin anben mandan nou menm nou gen zam zam sa yon prann nou fin fè antre nan peyi a nou menm nou jwenn yo nap achte yo kiyès ki akoz nou nou achte zam se pa leta si leta t bay yon prann lese pase wi si leta pat bay lese pase kote n tap jwenn zam pou n achte. Ki kote nou tap jwenn zam poun achte nap vin pran pòz nou pa konn anyen nan anyen nap pran pòz yon prann de je nou pete nou pa wè mezanmi mpa kache pale nou sin kite yon prann bay la ap revolde konsa leta apiye yon gwoup gang yon prann poul detwi yon gwoup gang mpa kache pale nou pi devan bay la pral pi rèd tande lap vire son gè sivil wi sonje mte di nou sa pase gen moun tou kap swiv bagay yo aletranje gen dyaspora ki viv ki konprann reyalite yo konprann ki konn sakap fèt la pi devan Yap fè nasyon zini yo konn bagay la wi ba lap rive lwen ba ayiti a pap rete pap rete atè ayiti sèlman lap rive pi lwen nou prann bò nou menm kap fè sa yo prann anndan leta kap detwi kap ba kap kap fini a moun yo pi devan yo prann nap wèl nap wèl sa kap pran kòd ap pran kòd e sa kap mouri tou ap mouri tou paske nou bann kriminèl nou ye nou bann mechan si gon vrèman bandi li pa lòt ke lickman dely non an. Lè wap chache yon lè wap chache yon bandi ou pa pran li k pan deli si ou pa pran li k pan deli ki anben pa gen bandi ayiti pa gen bandi ayiti vre epi di pandan se tan yon pran nèg yòt di gen bandi bandi bandi bandi bandi leta ap tiye moun konsa nou touye je nou nou pran pòz nou pa wè epi tou nou pran nap di gen bandi bandi bandi ayiti menm konnen yon lè yon pran Konprann m konnen yon lè tout moun ap leve paske sa yo mare yo mare yo yo zonbifye yo yon lè m konnen yo pap zonbifye ankò yo pral leve lè sa konprann ayiti a chanje lè pèp la konprann deside leve lè sa ayiti m konnen ayiti ap chanje men tout sa tout sa nou bezwen fè pou nou kraze blòk ki pa blòk nou bondye fè yo nou voye je nou wè pèp ayisyen dyaspora yo nou voye je nou wè ba la pa sèl ayiti l ye nasyonzini voye je w pou wè ba la voye je w pou wè.